Lè m te ann Ayiti, m t ap viv, se te mennaj mwen ki te Ozetazini ki te konn okipe m. Li te konn okipe m trè byen. Kite m di w, nan baz medam yo, se te mwen menm ki te toujou bòs paske m se madan bòs. Tout sa m bezwen, m pa bezwen plenyen, mari m toujou ban mwen. Nouvo Iphone nan sòti, m genyen l. Cheve a mèt vann 700 dola, m genyen l. Sa m te konn drive, se te Gucci, Dolce Gabbana, Balenciaga, bagay chè sèlman m te konn drive. E pwi tout sa ke medam yo te konn bezwen nan baz la se mwen menm ki te konn bay li. Biden mwen vin tonbe m vin travèse pa bò isit avèk mari m di se lè sa m pral ouvè le kò, m pral pwonmen le kò paske m pral gen plis lajan. Lè m vini m fè 2 mwa nan kay lan e pwi m wè tout 2 mwa sa mesye ap travay. Sof le dimanch li pa travay. Bon lè l pa travay la l monte kabann li l kòmanse wonfle. M di kèt mesye. Kòman m pral fè la? M kòmanse deteste mesye a, m pa gon san pou li. Paske fi ke m panse m tap jwenn nan, se pa li menm mwen jwenn pa bò isit. Kote l pral tiye m frèt se lè m kòmanse travay. Lè m kòmanse travay, e pito li di, cheri ou konnen se mwen menm ki peye bil kay, bil dlo, bil telefòn, bil asirans de sante. E avèk anpil lòt bagay ankò. E m jere manman w, papa w, m jere fanmi pa mwen. Donk, lè w touche, m ta renmen ou chwazi ki sa ke, kòman w vle nou pataje bil yo. M sezi, m estomake, m di sa l panse la. Kòm m di m vin ede l peye bil Amerika, bèl fanm tankou m, kòman l te fè jwenn kòb pou l peye bil mwen an Ayiti? Li di, cheri, lè w te an Ayiti, M te konn ap peye yon kay pou 400 dola us pou men pa bò isit si m pa gen 2500 dola m pap kapab afème kay. Nan kay pou m ta mete w ki ta pi ba pri a m gentan konnen w s on fanm sofistike ou pap renmen l. Se la rezon pou lakèl m fè tout efò m pou m kapab mete w nan yon kay ke m konnen ki a la wotè w. Men sa pa vle di tou pou pa ede m, fòk ou ede m nan bil yo, pou nou kapab mete tèt nou ansanm, pou nou avanse pi devan, pou nou achte kay e tou sa, mezanmi, m kòmanse joure mesye a, m estomake, m estomake, m estomake, paske m wè sa son frekansite, m vin chita la pou m fè madanm anyen, m pa vin okipe gason, kòb mwen se pou m sere, kòb gason se pou depanse, paske m pa rete avè l, sa m ap ba li a vrèman boko. Pli presye ke lajan l ap redi fè an. Se te konsa m te panse l. Epi tou m konn ti eleman nan zòn nan k ap ban m pawòl, Mezanmi vire tounen. Mari m fè sa l sòti pou 1 pou 2, li menm l ap pase devan kay lan, l ap pote flè, l ap pote chokola pou mwen epi tou l toujou ap di m yon moun konsa pa merite w, kòman pou w fè ap peye kay la? E si mwen menm avè w nou chwazi fè anvi, ou pa gen pou peye kay, ou pa gen pou peye anyen! Ou se yon fanm, ou se yon flè donk yo sipoze pran swen de ou. Mwen menm tèt mwen pati. M kòmanse ap bay mari m move jan nan kay la. Tout sa mari m di pa bon. Mari m pale m fè konsa. M pa nan anbrase l, m pa nan bo l, m pa nan kouche avè l paske m santi m te twò pa fè. Epi yon bon jou, mari m kansèl aplikasyon kay lan. M fè 1 an nan kay la, mari m di l pap renouvle ankò. Di l di l pap renouvle, l pat janm te mete m kòm koabitan nan kay lan. Se vre mwen mari m pran rad li, l sòti l kite m nan kay la. Men l te gentan sispèk tout bagay, li di wa fè jenòm nan peye kay la pou ou. Jenòm nan vini nan kay la vrèman vre. Li vini. Mou a pot ko fin bout. Jenòm nan vini nan kay la, nou pran plèzi nou, nou pran plèzi nou, nou mache, lè l kòmanse mache avè m, m di se, se sa ke m te toujou reve. M kontan granmoun nan ale. Li pa granmoun vre non. Se mwen menm ki wè l granmoun. Moun mwen ranplase l la sèlman gen katran mwens li. Men ou konnen. Sèl pwoblèm m gen avè l se paske m wè l ap vin di m pou m al travay pou m peye bil li. Ebyen te manke 15 jou pou kay la te bout. Eske w konnen apre 15 jou sa, m ap chèche jèn gason an m pa wè si l monte si l desann. Jèn gason an konn leve di m se travay li pral travay poutan se lakay yon lòt vwazinaj la l kache. Men m lage Ozetazini, m pa gen moun ki pou ede m. E Ozetazini pa menm jan avèk an Ayiti. Kote w wè pil gason toujou ta ede fi pa gen bagay konsa. Ou kapab viv avèk la chè de ton fwon. E mwen menm m te tèlman bat bouda m nan travay la, kenz jou mesye a te fè l t ale a m te fè kenz jou sa m abandone travay mwen paske m gen yon nouvo mennaj ki pral peye tout bil mwen. Ala mechan! M pa t tèlman rayi mesye a non, m te ka viv avè l wi, sèl sa li te renmen m plis ke m renmen l. Mensi m te pran yon ti tan, m te pase kèk ane avè l. Li pa tap rete mal ditou. M eksplike w sa pou w pa pran nan menm kou a.